Bonjou bonswa fanmi zanmi reyalite lakay TV reyalite lakay TV antre lakay nou poul vin enfòme nou kisa ki genyen lan aktyalite peyi dayiti pou jounen jodi a jodi a nou pote videyo sa pou ou nou pral pale konsènan dosye miskaden an. E chanèl sa a, nou toujou la pou n konseye tout sa ki bon e sa k pa bon yo, nou pa mache ansanm avè yo. Ebyen jodi a, sou dosye Miskaden an, nou vle voye yon mesaj trè fò bay Fondasyon Je Klere e nou menm nou pa rele l Fondasyon Je Klere, nou rele l Fondasyon JPT. Fondasyon JPT se avè w n ap pale. Reyalite Lakay TV Izo manje 5 idmo anndan Vilaj de Dye Nou pa t janm tande w di anyen Lanmò 100 jou pran yon polisye li mete l kanpe li fè l chante li di djòb polisye se djòb sèkèy nou la pou n pwoteje El fèl chante chante bandi ou pa di yon mo apresa li tuyel ou pat janm di yon mo pou sa pou kantite polisye idmo ki mouri lan peyi sa ou pat janm kanpe pou mande jistis pou fanmi polisye yo men jounen jodi a ou kanpe wap mande jistis Pou fanmi zo pwason. W ap mande jistis pou fanmi zo pwason jodi a. Sa moutre ke ou familye w avèk gang ke polisye yo. Ou familye w avèk gang ke popilasyon Matisan an. Ou pa kanpe avèk popilasyon Matisan an, men ou kanpe avèk gang yo. Fondasyon Je Klere, Marie Yolène Gilles, Fondasyon Je Pete, avè w n ap pale toujou, Reyalite Lakay TV. Prezidan Jovenel Moise, Nou met ansanm avèk oligat kowonpi yo. Melanje avèk sdp avèk vye senatè ansyen prezidan p santi yo. Nou manje prezidan Jovenel Moise. Men fanmi prezidan Jovenel Moise li pa merite jistis tou? Madan prezidan Jovenel Moise, pitit prezidan Jovenel Moise, peyi dayiti pa merite reparasyon, men se zo pwason setnòt merite operasyon, ki merite reparasyon. Pa gen reparasyon pou Prezidan Jovenel Moïse, pa gen reparasyon pou peyi Dayiti, nou met ansanm nou fè gwosè krim sa, nou an gwo venteyinyèm syèk, nou tchouye yon Prezidan anndan chanm lakay li. Pierre Espérance, se reprezantan dwadelòm li ye tou. Li te lan konplo kont prezidan Jovenel Moïse la wi. Jounen jodi wè kap fè ti je chèch kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse la. M pap okipe nou. Se menm nou menm kap finansye gang yo toujou. Jodi a ou gen rapò avèk Izo, wap goumen pou Izo. Wap goumen pou gang yo, men w pap goumen pou popilasyon an. Ou pa p goumen pou pèp Matisan jwenn reparasyon. Fontamara, yon jèn demwazèl sou don kay, li pran katouch, li mouri la pou la. Lan wout sab Madan Gano, yon jèn adolesan ki devan lakay li, li pran bal lan kou. pa gen fondasyon je klere pou li. Pa gen anyen k di pou li. Sa vle di, moun sa yo pa moun. Paske yo se inosan. Se bandi yo ki moun. Se bandi yo ki genyen moun ki pou defann yo. Yo gen dwa zimen pou defann yo. Yo gen yon fondasyon je pete ki pou defann yo. Je w pete vre, Marie-Hélène Gilles. Si je w pa t pete, ou t ap wè jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Ou gen rezon rele fondasyon an fondasyon je pete paske je w pete klere ou pa wè lan je w. Si w te wè lan je w, ou t ap mande jistis tou pou prezidan Jovenel Moïse. Ou t ap mande jistis pou polisye sa yo ki viktim yo tou. Ou pa t ap senpman wè jistis pou bandi Se bandi ou tap wè senpleman pou defann. Men w tap wè prezidan Jovenel Moise li merite jistis. Ou tap wè polisye yo Izo ap tiye yo, yo merite jistis. Men jounen jodi a wap mande jistis pou Izo. Wap mande jistis pou zo pwason paske yap travay pou ou. Y ap fè plezi, y ap fè, y a, ou ap fè kòb ou ansanm avè yo. Se pou nou y ap travay. Se nou k mete yo travay pou nou. Jounen jodi a fò w ka mande jistis pou yo. Jodi a w pral tande repons pèp Miyagwàn, revandikasyon pèp Miyagwàn nan lari a yè. Jodi a nou pral fè nou tande yon mòso kisa pèp Miyagwàn vle. Kiyès pèp Miyagwàn vle.

Ki travay komisè a fè nan depatman sa a? Pèp Miyagwàn pral di w sa nan videyo sa a. Ou mèt tande sa ansanm avè m kounya la. Kap touye moun! Nou viv Miskaden! E Miskaden ap felisite nan Miragwàn!
Nou pa t ka mache, nou pa t ka dòmi, e pou yo rive sou li Miragwàn! E Miragwàn pou yo rive sou li, pou yo rive sou Miskaden wi, pou yo vin kou yo jwenn a zo grann yo! Lap touye bandi, yo touye polisye yo pa di anyen, yo tiye sesi pa di anyen, valè pitit Bondye kap mouri matisan yo pa di anyen, minis lan monchè minis lan chen anpil, minis lan chen anpil anpil anpil anpil anpil. Misye konprann travay Muscadin ap fè nan men yo. Bon bagay lap fè.
Men mwen yo ti edem peze yo pat ka mache. Yo fè 4 mwa yo bloke peyi a la a. Malere yo paka viv yo paka manje. Epa Muscadin yo men sa yo met lapè epou yo mete tèt ansanm pou yo met matla Lapè Miragwàn, lapè Matisan, lapè Pòtovin, lapè tout kote nan peyi a. An nou pa t ka antre Miragwàn, nou pa t ka antre.
Non! E gras a Miskaden, Letènèl ki voye l pou nou. Yo mande pou yo revoke l wi, si yo revoke l sa ap fèt. Revoke, e pa vre! Minis lan pa gen zen sa a nan kò l. Minis lan pa gen zen sa a. Sa sa di sa a?
Sa l ap fè menm si yo revoke l? Sa l ap fè? Bon, lè fini di yo, yo pa t ap janm pran chans sa a tou. Minis lan ap pale nan bouch li, Miskaden pa fè minis lan anyen non. Li pa fè minis lan anyen pou l mande revokasyon. Pou lap mande jistis pou bandi yo touye alyas zo prason kote ou konn tande manman a papa konn rele pitit alyas zo prason yo retire non manman yo bayo a mete non pa yo al te vin fè miragwan li te vin bloke miragwan nan men sa fini miragwan poze nèt nèt nan nou domi nou mache lè nou vle men nou pat kapab fè sa kounye a gras a miskaden bondye nan syèl la voyel pou nou miskaden ap viv anpè o non de bondye
wi wi miskaden sovè miragwan. Ep m sot mezanmi m pi atè wi. Ou pale wi ui. Miskaden sovè miragwan. Sovè miragwan miskaden ye. Yon moun ki konn ou ka fèl yon bagay nan letènèl nan syèl la. E si w ta deside vin fè miskaden yon bagay miragan depi nan wout bondye ap pete fyèl ou. Ou fèt miragwan oubyen ou vini abite nan lakou. Non miragwan m fèt nan lakou m abite se moun miragwan mwen ye mwen menm. Alò tout moun ki devan kont komisè a la. Bondye ap pete fyèl yo. Grenn pa grenn. Epou bondye pete fyèl depi yon moun kap leve kont komisè miskaden l pa fè nou anyen non. Gras a Dye l pa fè nou anyen anyen anyen li mete lapè. Komisè komisè a mande pou yo bal matisan wi ou vote pou bal matisan. Non pa de li pa de la wi silvouplè. Non pase kloti kol. Nou pa bezwen nou pa bezwen matisan komisè ap rete la poul pase pou nou miragwan nap voyel matisan ankò depi nan wout rat sanwont yo tap fè konnen yal gaspiyel matisan nou pa bezwen pati li pa ase pou nou la li mèt ret miragwan ke bondye ap beni bondye ap kachel anba zèl bondye ap pwotejel li pa nou pa bezwen pou matisan menm menm menm menm. E si si miskaden ta manke sòti la nap leve nan lari ap leve tout gwoup la tout miragwàn nap leve pou yo ba nou nan kò pase aprè bondye nan se miskaden se papa nou nou ye nan miragwàn okipe ipokrit yo rat mòde soufle yo okipe yo. MJKM mande pou yo dedomaje fanmi an kòman yo pral sove. Maje polisye yo te touye batistè yo nan vilaj dedye tèt polisye yo te koupe yo tap mache avèl la bon yo pat dedomaje fanmi an. Sou pa yon pa yon pakèt sanwont kap pale yo pa konn sa yap di a ti bebe yo ye ou pa konn ti bebe konn di sa di sal vle oh kite yo m fini wi. Bon mèsi bokou.
Sa fout bon.
Ki jan nou wè travay la? Nou konnen ke anndan sosyete a, chak sitwayen gen dwa yo. Menm sitwayen. ki yo menm pa rapò avèk ak kontrè a lajistis ki pèdi dwa sivil e dwa politik yo, yo menm yo genyen pou yo jwi sa yo rele dwa natirèl yo. Donk, sa vle di ke tout sitwayen dwe pwoteksyon nan depateman an. Nou ka konprann e komisè gouvèneman an swit avèk dè entèvansyon ke l fè, nou ka konprann minis jistis la li menm li kapab mande komisè gouvèneman an pou yo chita, pou yo defini plan daksyon, pou yo defini plan estratejik oubyen plan de sekirite, nou pa gen pwoblèm nan sans sa, men, kanta travay komisè gouvèneman ap fèt, nou menm e tout popilasyon nan depateman an, e si yo konsilte swa 95 pousan nan. kominote a e ap jwenn popilasyon an satisfè de travay komisè gouvènman an ap fè a. E si leta ap fè yon travay, fò w fè yon travay ki nan enterè popilasyon an. Yn fwa popilasyon an kolabore ak komisè gouvèneman, donk popilasyon an satisfè. E w ap gade kounye a la, komisè gouvèneman rantre a Pòtoprens, tout popilasyon an mobilize, tout moun ap tann komisè gouvènman ki pou vin fè kontinite li.

Kote nou te konn ap tande, yap tiye polisye chak jou, sivil ap mouri, yo koupe tèt polisye mete dife, fondasyon je klere. Yon travay kolosal. Lè n di yon travay kolosal, Nip se yon depateman patikilyèman ki te gen yon pwoblèm bokou pli grav ke sa kap pase Matisan ke Kwadèboukè. Tout moun konn sitiyasyon kijan bagay la te ye a Chalon. oto eksetera. Avèk arive komisè Miskaden vin gen yon amelyorasyon total kapital anndan depateman an menm o pwofi lòt depateman ki vwazen Grandans, Sid, tout moun ki nan rejyon sa yo santi yo plizoumwen rale yon souf. pa rapò avèk fenomèn banditism lan ki t ap evolye anndan depateman sa yo. Donk, nou menm anndan depateman an, patikilyèman responsab dè òganizasyon sosyete sivil, responsab dè òganizasyon dwa de lòm, nou enfòme ke yo konvo, minis jistis lan konvoke komisè gouvèneman an a Pòwoprens pou dè swit oubyen pou dè rezon deta. Donk, nou menm ki sa nou di? Nou espere ke Minis Jistis la li menm, li konprann travay Komisè Gouvèneman an ap fè atravè peyi a. E si ta genyen nan chak jiridiksyon yo, yon Komisè Gouvèneman tankou Komisè Muscadin, m panse ke Leta a ta pral yon souf, popilasyon an ta pral yon souf, e m panse ke peyi a t ap pran yon lòt ray devlopman. Paske baz devlopman nan yon peyi, se sekirite. Yon peyi k ap fonksyone san sekirite, pa gen envestisman, pa gen anyen k ka fèt. E lè n ap gade klas mwayèn nan, vi avèk pwoblèm ensekirite a se yon klas ki apovri. Donk nou ta bezwen ke nasyon an li menm nou benefisye omwen yon ti chans pou n jwenn sekirite nan peyi a. Donk nou menm komisè Muscadin ap fè yon travay konosal. Efektivman nou enfòme ke yo konvoke komisè Muscadin a Pòwoprens pou rezon deta, malgre nou poko konnen egzateman motif la. Donk, nou menm nan depateman an, n ap tann komisè a, donk pou l vin kontinye fè travay li pou jan nou menm lapè, lòd sosyal garanti nan depateman an, pou travay la kontinye fèt konsa. Ou pale de yon konvokasyon komisè Muscadin, te gen yon premye yo te anile, èske gen yon lòt ankò? Bon, daprè enfòmasyon ke n genyen, ke n pa verifye, donk yo di nou ke. Miska, Komisè Miskaden, yo konvoke li a Pòwoprens. Nou pa konn si se menm konvokasyon oubyen si se yon lòt konvokasyon. Men pou jodi lendi a nou konnen li dwe rantre a Pòwoprens. Mèsi anpil.
Nou salye laprès parle, ekrit, televize, medya an liy yo. Donk la nou nan Pakè jou tribinal de premyè enstans de Miragwàn. Donk nou se Maitre Casimir Solange, avoka du barreau de Miragoâne. Donk son plezi pou nou, pou nou gen moman espesyal sa, pou nou fon ti pale otou de aktualite, otou de fenomèn e kap fè aktualite e nan peyi d'Haiti patikilyèman a Miragoâne. Donk nou konnen ke pake tribinal premyè enstans Miragoâne ap mennen yon lit pou jou sa yo swit avèk komisè gouvènman. e li menm kap fon travay koman ou wè travay komisè miskaden atravè jiridiksyon miragwan. Ok e pou n reponn a kesyon sa donk yon pitit istwa ou di mwen yon istorisite de lavil de miragwan paske nan tan pase yo nou konnen ke komin miragwan gen 4 seksyon kominal e a la premyè seksyon kominal de miragwan e ke yo rele kwa manchalon

Ebyen jwenn posibilite pou yo e pou yo vake libreman okipasyon yo maten kòm nan nwit, a la jounen kòm aswè, ebyen m ka di a yon kyetid despri e jeneralman dan m ta ka di a la tèt de pli d'un yo sikile lib e libè anndan kominote a sa se sou lidèchip ebyen de komisè Muscadin. Men apre e nou konnen e komisè Muscadin li menm nou ka di bon ki te fin egzekite yon yon swadizan chèf de gang. Nou wè anpil gwoupman nan peyi a kòmanse leve kont komisè a. Kòman nou menm avoka nan tribinal sivil Miragwàn nan nou wè demach sa yo k ap fèt la, nou ka di kont komisè a? Ok.
Nou menm de notre point de vue, nou konnen jodi a la, peyi a ap travèse yon fenomèn de gran banditisme, de gran banditisme e sesi nou konnen kesyon ensekirite a se prèske se li menm ki okipe prèske tout aktyalite nasyonal tèt entènasyonal. E jodi a fò n konprann ke popilasyon an an a ma a la kesyon de sekirite. E Muscadin li menm, donk e misye vin nan nan jiridiksyon de Miragwàn. Donk depi misye te antre nan jiridiksyon, misye te toujou fè an sòt ke li menm prezans li reprezante lòd anndan jiridiksyon da, anndan jiridiksyon an.

non plus de portans o zye dè gang paske lè gang nou tu kòm bon lè sanbl depi me olid de yo di yo tuye moun yo tuye moun donk jodi a la m panse ke kesyon travay muscadin ap fè anndan anndan juridiksyon de miragwàn nan e pa le fèt ke gen yon prezime bandi ki se petèt manb e de gang vilaj de de dye izo donk yo di ki te vini nan kokoye a fou de nèg

yo kondanel ki di bon li pat sipoze ekzekitel bon mwen de mon kote m panse ke nou ap evolye nan men jiridiksyon an e mwen menm antanke orijinè de la komin de miragwan e ki rete nan seksyon kominal chalon mwen menm jeneralman difikilte m konn gen pou m sikile menm kòm si an plen jou m konn pa ka al fè koum paske sa ti bandi ti vagabon ti kriminèl vle e sa yo fè dèke miskaden ariv o nivo de la jiridiksyon mesye kesyon de la pè a

E nou ta ka di, nou retranche nou pa dèryè efò Muscadin ap fè pou l retabli lotorite de leta, pou l retabli lòd sosyal, lòd piblik anndan jiridiksyon an. San pou otan ke nou efektivman egzòte komisè Muscadin aske li pwosede efektivman avèk anpil tanperans epi avèk anpil deksterite tou, anpil pèspikasite paske, ke lon vè ou non, jeneralman, il fo efektivman respekte. e an kelke sot leve de la lwa.
Merci. Kap touye moun. Nou viv miskaden. E miskaden tap felisite nan miragwan. Nou pat ka mache nou pat ka domi. E pou yo rive sou li miragwan. E miragwan pou yo rive sou li. Pou yo rive sou miskaden wi. Pou yo vin pou yo jwen a zo grann yo. Lap touye bandi. Yo touye polisye yo pa di anyen. Yo touye sesi pa di anyen. Vale pitit bondye kap mouri matis.

Ayisyen, Ayisyèn sa yo, a Miragwàn, ki t ap revòlte pou komisè Miskaden. Jodi a, pèp Miragwàn nan, je l klere. Li konn ki kote l te ye yè, li konn ki kote li ye jodi a. Li konn kisa bandi t ap fè l pase nan Miragwàn. Avèk alarive di Muscadin nan kominotè a, ebyen bagay yo chanje. Men jounen jodi a, pa gen lòm ki pafè, tout moun ka fon erè. Si pou sa bandi ap fè nou pase nan sosyete a. Pou paske Miskaden ta pran 2 ti bandi, li ta fè yo pale, epi li ta egzekite yo, sa pa ta anyen. Pou sa bandi a fè nou pase, m pa kwè sa ta yon pwoblèm. E pèp Miragwàn, mwen bat bwavo pou ou, e m kontan anpil, m satisfè ansanm avè w, rezon ou trè solidè avèk komisè w, Mwen menm tou m renmen komisè a. Poukisa m renmen komisè Muscadin, m renmen l pou se seryezite l paske li pa bay bandi valè sou pèp ayisyen an. Li pa ba bandi valè sou pèp ayisyen an, l ap kouri apre dèyè bandi. Komisè Muscadin, Reyalite Lakay TV, nou tout medya ki sou entè sou rezo sosyo yo nou avè w. Menm lè w ta wè medya lan peyi Dayiti pa ansanm avè w, men nou menm nou kanpe ansanm avè w e pèp Ayisyen an ansanm avè w, pèp Okay nou di w bwavo, nou kontan paske ou p ap kite Mati Miragwàn vin tounen Matisan. Jodi a n mande pèp Okay, Tigwav, Jakmèl, Tigwav, Grangwav, Dezyèm Plenn, Aken pou n leve kanpe ba Miskaden e Jarèt. Pou asasen san fwa li lwa Pòtoprens. Pou Nenel Cassy pa regle zafè l li gen avèk Miskaden ansanm avè l pou l fè revoke l. Jodi a, nou mande pèp la leve kanpe. Ou menm ki tande videyo sa, ou tande deklarasyon moun sa yo ki se orijin Miragwàn, moun ki fèt Miragwàn, ki aprann metye Miragwàn, k ap viv Miragwàn, yo dou santiman yo pou Miskaden. E yo pa dakò pou yo leve Miskaden pou al mete l yon lòt vil, yon lòt kote. Se la pou l rete. Paske, si yo bezwen yon lòt Miskaden, y a degaje yo chèche yon lòt komisè ki menm jan a Miskaden, k ka bay lapè se yo pou degaje yo. Men sa a se pou yo l ye, li pa negosyab. E sa pèp la di wi. Miskaden pa negosyab. Li pa pou negosye avèk oken moun. Sa se pa yo l ye. Se pitit gason yo Bondye ba yo. Ebyen nou mande w, ou menm ki ap gade videyo sa a, k ap tande l, Pataje videyo a pou nou sou tout kontak ou. Si w potko abòne, abòne a chanèl la, peze ti klòch notifikasyon an pou n ka fè w viv tout sa k ap pase lan aktyalite a e nou voye yon mesaj trè fò ba Marie Yolène Gilles pito l al chèche dlo l benyen pito olye l foure bouch li lan tre sa a. Tre sa a twòp pou li. Pito l ta panse sou dosye lamò Prezidan Jovenel Moïse la. E polisye ki mouri yè yo, pa gen moun ki di anyen. Li pa mande reparasyon pou polisye yo tiye yè yo. Fondasyon Je Klere pa di anyen. Yo tiye yon polisye yè. Kiyès, eske yo pran radyo yo pale? Non. Men pou bandi y ap pale. Polisye k mouri yè a, poukisa l pa mande reparasyon pou fanmi l? Se bandi k tiye l, men li pa ka mande reparasyon pou pou polisye a, sa k fè sa, lajan bandi yo se lakay Marie Holène Gilles y ale. Li pap kapab mande reparasyon pou polisye a. Men lap mande reparasyon pou bandi. Pase bandi pa dwe mouri nan peyi sa a. Bandi yo se yo menm ki chèf e yo kap fè la lwa nan peyi a. Ebyen nap kite w la. Nou mande w pataje videyo a sou tout kontak ou. E konsa kite kòmantè w. Konsa wap ede travay la avanse pou pi devan. Nale nap rankontre lan yon lòt videyo. A la pwochèn.